OEA e Departement d'Etat Ameriken, ebyen ke yo vin preval avè yo, se sinyal sa nou vin bay jodi an, piske nou menm pèp ayisyen an, nou pa kapab ankò, nou bouke, pou chak tan nou leve nan maten, pou n ap tande nan jounal, gen de twa zòn yo pran, gen de twa polisye yo fizye, gen de twa manman, papa. k ap pèdi pitit yo, mari k ap pèdi madanm, madanm k ap pèdi mari. Jodi a la a, si w ap gade moun yo k ap mache nan lari, ou wè tèt moun yo fin ale, tèt moun yo fin pati. Paske nou jwenn yon kote mesye, de moun ki pase 40 an pou l konstwi yon ti kay, pandan moun yo fin konstwi ti kay a lan, epi jodi a l pa ka dòmi ladan l. De moun ki aranje yo, pou yo te gen yon myezèt lè y ap granmoun, ebyen jodi a la yo twouve yo sou plas piblik ap dòmi, kote y ap fè bezwen yo nan mamit. O mwen, nou mande, nou mande OEA, Caricom, Departement d'Etat, vin pran kontraktyèl nou yo, tanpri, paske moun sa yo pa vin regle anyen pou Ayisyen, o kontrè, se livre yo livre peyi a, kay pa kay, zòn pa zòn, departement pa departement. Jodi a la a, ou pa ka soti kras kote pou al kras lòt kote. Pa gen pèsòn moun ki alèz ladan sa a. Nou panse se bon moman an, piske nou pral sanse rive nan fen manda 2 konseye prezidan. Fritz Alphonse Jean, nou pral pase ansanm avèk yon lòt konseye prezidan. Nou pa panse li twò ta. Mon chè, kite m di w yon bagay.
Li pa janm twò ta pou byen fèt. Jodi a la a, si nou regade laprès, n ap wè sinèji k ap devlope a. Te gen yon peryòd, se te sèlman Revèy Nasyonal ki te nan lari a, ki t ap fè revandikasyon. Ebyen, nou jije bon, nou pa ka mennen kòz la pou kont nou. Nou fè de pelerinaj, nou fè de anons, e n ap gade pou nou wè jodi a la a, gen plizyè gwoup ki avèk nou la a. Si n gade yo la a, n ap wè, onivo de pòt pa w la, E opozisyon pliryèl, w ap jwenn Reginald Dumé, w ap jwenn Josué Kripek, w ap jwenn Bernard Wender kou gwoup kasasyon. Donk se yon sinèji total ki devlope antre tout fòs viv nan peyi a ki, nou menm, pa chwazi al konplote kont nasyon an, al konplote kont peyi a lè nou konnen trè trè byen nou te gen yon gwoup zansèt ki yo menm te bay san yo, bay nanm yo. Pou ke nou te benefisye de bout tè sa, ebyen nou pa ka kite nèg konsi ap fè deriv ladan l. Banm redi sa ankò pou nou laprès, pou pèp la ka byen konprann. Tande byen wi pèp ayisyen, Orala li wè, li aksepte, li kosyone, manje pèp la fè nan Grandans pa ka rantre Pòtoprens. Pandan ke manje ki sòti an lòt peyi yo, yo al tout kote nèt nan peyi a. Lwil la ale, diri ale. Pat to bat la ale pandan nou menm pèp ayisyen nou pa ka al okenn kote. Nou oblije ap peye avyon byen chè. Oh! Sa se yon krim. Jodi a pou nou bezwen 5000 dola ameriken pou nan fèmen yon ti kay. Nou pa nan vòlè, nou pa nan kidnaping. Èske pèp sa nan vòlè? Nou gen yon gaz nap peye l byen chè, m pa konn poukisa, pandan ke peyi ki ka peye gaz yo Gaz Dakar yo preske gratis ti cheri. Oh nou konnen gaz la desann sou mache entènasyonal la. Depi lè Andre Michel fin moute gaz nan boudou, enben gaz la pa janm desann. Sa vle di malere pa dwe nan fèt. Eske nou kapab kontinye avèk malandrin sa yo nan tèt peyi nou? Sa se mechanste e pandan OEA kenbe 9 vòlè nan tèt yon peyi. Nou etone nou wè yè swa yo sòti yon nòt. Nòt ki sa? Pandan ke nou fè yon premye sitin, nou fè yon dezyèm, nou ekri yo, nou di yo ke rezilta pèp la bezwen an, ki sa li ye? 1. Nou mande ke e pou kominote entènasyonal la pran desizyon pou yo koupe fache avèk cpt. Sa se premye desizyon, dèyè yo ki te mete l. Sa e premye desizyon ke nou mande yo. Dezyèmman, nou mande fòk se yon solisyon ayisyen. Nou pa di yo pa ka la non, men se yon solisyon ayisyen. E nou di nou pa nan enjerans. Twazyèmman, nou mande yon ankèt entènasyonal. Yon ankèt entènasyonal pou n konnen konbyen lajan cpt bay avèk eminant pèsonalite ki nan caricom yo paske nèg sa yo nan kowonpi yo ye yo nan koripsyon yo nan vòlè ebyen wè ki bann nèg nan cpt ki nan trafik ògàn kap vòlè ògàn moun ki nan kokayin ki ap fè ki ap mete sekirite nan yon peyi kounye a la pou di m ke ou menm kòm òganizasyon entènasyonal Epi wap sipòte yo, Ayiti ou wap sipòte oubyen wap sipòte gang ki nan tèt peyi a. Enben nou menm nan opozisyon pliryèl la, nan non chèf opozisyon an, nan non Jean Charles Joseph, nou kanpe la pou n di yo konsa, si yo pa pran, si yo pa tande laleson, si yo pa aksepte avèk opozisyon pliryèl la, si yo pa aksepte avèk pèp ayisyen an, nap rete la nèt devan OEA e nap mande OEA Kite peyi a e lè nap retounen nap di yo ke nou pap saj yo ann saj jodi a ankò nap sa vle di ke nap met devan yo a tou nwa mèsi laprès nou wè ke yo fè tout sak te kapab pou yo pwovoke n men nap di a lapolis felisitasyon paske l gon li gen yon bon konpòteman jodi a nap di l felisitasyon petèt ke oea ta tann. Lapolis tap vin bonbade nou a gaz pandan ke nou gen menm revandikasyon avèk yo, pandan ke OEA nan peyi nou, li wè ke se bal nan tèt pèp nou ap pran maten midi e swa. OEA wè kijan pèp la grangou, OEA wè latibonit se bandi k ladann pandan l ka fè diri pou l bay pèp manje, OEA wè kijan manje ap gaspiye Jeremi, kijan l ap gaspiye nan Grandans, manje yo bloke l pa ka antre nan Pòtoprens. Di!

Yo rele OEA. Mwen vle konnen, eske nan chat OEA sa a, li defini trè byen, ki di, depi yon peyi ki fè pati OEA, si peyi w gen pwoblèm, fòk OEA entèvni nan afè entèn politik peyi sa a, se li pou chwazi moun pou dirije w. Jodi a, nou vin di OEA, enjenyè politik la ale twò lwen, ou fè twòp esperyans avè w, tout esperyans ou mete nou. Se nan twou mete nou. Jodi a, jenerasyon nou an vin di w, Nou pral koupe koperasyon sa a. Nou pral koupe sans sa a. Nou pral koupe abitid sa yo. Jodi a, se nou menm, antanke pèp souvren, onèt, kredib, ki pral chita otou di n tab pou defini yon tranzisyon de la souverènte. Yon tranzisyon de fyète, yon tranzisyon donètete. Nan sans sa, nou di, Viv ou mouri, libète ou lamò! OEA, nou pa nan OEA! Caricom, nou pa nan Caricom! Paske tout rezilta se rezilta kosmetik, tout rezilta se rezilta ensekirite, tout rezilta se rezilta lanmò. Jodi a, jenerasyon pa nou an, nou chwazi lavi. Jenerasyon pa nou an, nou deside viv. Men pou n viv, pou n soti anba ensekirite planifye sa a, se retire tèt nou anba oea e anba karikòm nou menm pou n al kreye pwòp Leta pa nou pou n oryante peyi a vè tou ray devlopman e pou n bay peyi a sekirite pou n ale vè eleksyon onèt, kredib e demokratik paske fwa sa a.